Jodi a, n ap prezante yon konferans spesyal sou dosye ki gen pou wè ak Evelyne Sincère, 22 zan, jèn ekolyè sa a ki pèdi lavi l nan kondisyon ki tris e tout sosyete an, tout moun, tout fami an te pratikman tris Fas a on jèn konsa, ki gen tout espwa l, ki gen tout boulva l, kote ke 3 vagabon fòse l fèmen zye l. Kòm nou konnen ke le 29 oktòb 2020, Eveline Sincère te kite lakay li e l te gen randevou avèk Obed Joseph di ki ki yo te rankontre Kafou Ayopò e premye rankont yo, yo te fè l deja le 26 oktòb 2020. E se atravè rezo sosyo, asavwa Facebook, ke yo te rankontre. e yo ta fè echanj. E selon tout esplikasyon Obed bay, li fè konnen ke Eveline te fè l konnen ke papa l se pastè, papa l gen biznis. E tou Obed tou te chante tou katamwa l. Vwala lòt 2 nèg sa yo Yo razè, sa yo di yo bezwen lajan, yo di ah si papa tifi a gen ti mwayen nap tou fè yon nap tou sekestrel, nap tou kenbel kontre yon san. Se la a le 29 oktòb nan dezyèm rankont yo epi yo tou kebe Evelyne. Men premye fwa a, a savwa le 26 oktòb, Eveline te rankontre l e yo t al lakay yo zòn Nazon. E sa k fè petèt sa pa t ale pli lwen, se paske te gen yon demwazèl ki te nan kay lan e yo reyalize ke yo kapab jennen. Epi Obed fè Eveline ale epi li vin rankontre l le 29 oktòb. Jan nou di an, yo mande 100 mil dola ayisyen e apre negosyasyon yo bay 15 mil, yo vin antann yo avèk paran pou 15 mil goud, 3 mil dola ayisyen. Maten an, ozanviwon 3 zè, 4 è, dcpj, via bri e swat mennen operasyon o nivo Dèlma 19.

kò a nu se sur et certain te gon aktivite kanmenm paske lè Eveline te vin kotel li pat vin toutouni vwala ke nèg yo lage Eveline son pil fatra e kòman yo transpòte kò a Obed fè konnen ke li te kenbe pye Eveline e Michel toufel on zòrye. E Eva li menm? Eva li menm li bay Evelyne bwè yon likid. Rezon li di Evelyne se pou enfeksyon paske menm yo di le fèt ke yo te kenbe l nan eta sa yo di ke kò l tap degaje yon odè, li te ankò vivan hein. Epi yo fè l konnen yo ba l bwè likid sa ki konpoze de marijuana e de pwazon rat. e yo fè l bwè l.
E lè ke nou te rive, mesye yo te konn pale osijè de kaptire moun. Sa fè anviwon mwa. Men nou potko janm, nou potko janm arive abouti nan yon eta parèy. Sa potko janm rive fèt. Pa rapò avèk sa ki vin pase, e mensi ou te poze m kesyon sou Evelyne Sincère, kiyès Evelyne ye? An peu de mots, sa ke m te konnen de li, sa ke l te di m, lè Superior a t ap di a, li te di m ke papa l se, se pa te yon pastè, se te yon dyak. Epi li di m ke papa l gen yon biznis swa oto pat konsa, oubyen moto pat. Epi.

Pa la suit,
Michel Domerçant te ansanm avèk mwen. Michel Domerçant te gen kòd nan men li, te gen tep. E pi, Michel di konsa, an nou pase a laksyon. Men mwen pa t vle paske kè m te toujou pa t vle, pa t vle antre nan sa. Chak fwa sa ap pale, sa te toujou annuiye m. M pa t janm gen yon santiman definitivman pou sa. Men nou vin rive ke nou mare l, nou mare l, lè ke nou fin mare l, nou sekestre l yon kote anndan kay la. Rezon k fè nou fè sa?
Rezon k fè yo fè sa, nou fè sa. Rezon k fè nou fè sa. Ou ou menm, fè de kesyon an. An nou pale de ka kidnaping. Nou kidnape l. Dakò? Hein?
wi. Kidnape l?
Esplike ka kidnaping nan, kijan nou kidnape l, skijan nou te fè pou nou kidnape l?
Pandan ke nou nou fin kenbe l, nou mare ponyèt li, bouch li eksetera, epi nou sekestre l yon kote anndan kay la. Kay ki moun?
Kay ki moun? Nan ki kay? Nazon, Kay ki moun? Kay ki moun nan 3 a? Eval.
Hum? Eval.
Kote Eval la? Se misye ki bal. Ok. Kidnaping nan fèt. Pale m de vyòl la paske nou wè l toutouni. Bon, sensèman, pa t gen moun ki te vyole. Pa t gen moun ki te fè nan. Eksplike m ki jan nou fè toutouni pa gen rad sou li, san kilòt. Rezon ki fè l toutouni, se ke avèk rad li te vini depi lè l te vini an, rad la te sal. Epi nou te deside chanje rad la. Mwen menm pèsonèlman m te benyen l, fè twalèt li tout sa. Epi swa Michel oubyen Eval te pran yon mayo yo mete sou li. Kilòt la tou li te sal tou, yo te retire kilòt la. Bon m pa konnen pou ki rezon.
Ou bèt pou m se mennaj ou ou pa janm fè ou pa janm fè lanmou avèl?
Non. Pale nou de pale nou de mouri a kounya pale nou de mouri a kijan n fè mouri li lan men nou li inosant li pa fè li pa fè nou anyen e nou deside tiyel esplike n rezon ki ki moman nou rive nan nou tiyel la. Tout dabò n ap di ke.

Kòb sa twò piti etc yo pap lèsel retounen lakay li epi nan kòl kòmanse fè nan lè 8 è pwal nan 9 è epi yo vin retirel kote pou yo sekestre a yo metel tou prè li kouche aprè sa li mande eske se lakay li nap menenl kounya la Michèl te reponn li. M pa konprann sa l te di men li te di l non, se pa lakay li. Epi, Michel Domessan li pran yon zòrye, li mete sou tèt li. Epi li peze zòrye a. Epi, pandan ke li peze zòrye a. Epi li te kòmanse fè bwi, li t ap tire pye l. Epi l ap tire pye l pou evite twòp bri, pou moun pa vin konn sa k ap fèt, pou l te kenbe pye l.

Ki moun ki te fèl? Evan. Evan, ya.
Epi nou ba li l, nou di l se pou enfeksyon, epi men sa sèlman te gentan t ap tiye l, men l t ap pran plis tan. Te gentan t ap tiye l, men l t ap pran plis tan, epi nou vin, nou mete l kouche, mwen menm, ansanm avèk Obed.

fè tout bagay pa pou mennen e kijan nou te fè pran Evelyn Sincère eske se li ki te vin jwenn nou oubyen nou te pranl nan wout.
Bon m pa konn mesye yo konn fè move aksyon paske nou zanmi lontan men m zanmi Michel avan Eval paske nou tap travay menm kote aprè sa ke m te vin rankontre avèk Eval. Men mwen pa konn nèg yo nan anyen, anyen, anyen, anyen, anyen. Gen moun sa fè yo vin aksepte pwopozisyon sal de fò lan. Sa fè m vin aksepte?
Bon, se dyalòg ki te genyen oparavan. Te konn toujou gen dyalòg men nou pot ko rantre fon nan dyalòg la. Lide a te vini, nou plizyè fwa nou pale sou li, nou pale, nou pale, nou pale epi yon bon lè konsa, sa rive fèt.

M poko janm fè bagay avè l. Èske w regrèt paske w vyole l?
Mwen poko janm vyole l. Poukisa poukisa nou ba li bwè poukisa nou di l ke nou ba l bwè yon yon sibstans pou kont enfeksyon pandan ke nou konnen ke nou pa vyole l? Sou ki baz? Nou ba l kisa?
Nou ba l konsome yon sibstans. Sa nou ba li bwè nou di ki tiye l la, nou di nou ba l bwè l kont enfeksyon. Si nou pa vyole l, poukisa nou t ap fè prevansyon kont enfeksyon?
Non Kote l te ye a li te pipi sou li Kounye a bagay yo nou vin retire yo Lè l pipi li vin santi Kounye a nou di l konsa ke n ap ba l bagay la pou enfeksyon pou l kapab bwè li Kesyon pa m nan se pou Obed Ou di konsa Ou di konsa ke ou gen 1 an edmi depi w konnen demwazèl la Men Nan nan jodi li mouri, nan demen ou pale sou nan radyo nan kapital la. Ou di konsa ke ou pa konnen ni an tèt ni an piti. E aprè tou m sonje ke ou voye mesaj bay moun nan ka ou, ou di moun nan ka ou konsa ke ou inosan. Sa w ap di nan sa kounya pandan ou kanpe devan la ou di ou koupab? Ok, premyèman sa k fè mwen te fè deklarasyon sa se pa mezi de sekirite. Paske kote m te ye a Si ke mwen te pran radyo, pa egzanp, mwen te di, men sa m fè, men sa m fè, men sa m fè, m pa t ap menm ka rive la. Ki sa k te fè ke w di, mwen pa menm rive la? Ki relasyon ak Babeki ou menm? Ou fin di yon moun ou menm ou pè pou ou pa mouri? M pa gen relasyon ak Babeki. Konbyen tan w genlè Jenèv?
Kòman l fè jwenn ou? Lakay mwen.
E pa li ki te jwenn mwen, se yon eleman ki rele Sonsonn ki te vin pran m lakay mwen.

Kote mesye yo te komanse ap byen pale dèfwa yo fè ti detounen bon menm jan menm jan nou dil se la nou ye nou gentan la nou la nèt humm mwen mte deja klè ak tèt mwen kote lè tout bagay te fin fèt e nèg sa yo se yo menm e lè nou se de nèg sa yo lèn fin planifye epi yo toufe demwazèl lan men mpa konn kiyès paskem pat la efektivman.

Ki santiman chak separe. Laprès pale le landmen nou tande laprès ap pale de lanmò sensè nou chak di nou kijan nou santi nou jodi a Obed.
Bon nòmalman lè m te premye fwa resevwa resevwa premye foto ki te pibliye sou non m nan e kè m te tèlman sote mwen te vle pèdi tèt mwen m pat ka m pat ka eseye konprann sa k ap pase. M t al kote yon zanmi m, mwen pa t eksplike li fè a, men m di, men kisa m wè sou telefòn m. Epi li di, a, te ka se kèk zanmi w k ap fè jwèt sa a avè w. Antouka, jwèt sa yo pa bon, yo pa ka pibliye foto ki ap make sa anba yo. Epi, men tout nan nuit, m pa ka dòmi, m ap reflechi.
Ou pa gen remò?
Plis ke remò. Sètadi?

Mo m ta esplike a, m pa wè ki sa l ye. Men kanmenm m ap di padon a tout lemondantye, tout zanmi m, tout moun ki te panse ke m pa t ap janm patisipe nan yon bagay konsa. Paske m konn sa, m konn anpil moun, poukwa pa 90 pousan moun pa t ap kwè yon bagay konsa. Men. Si m ta gen yon dènye mo, fò m ta di paran Evelyne Sincère e fò l ta la pou m ta di l, m pa vle di l devan tout moun. Ou menm nou te nan prizon deja depi sa? Pòdepè.
Wi, yo te arete m Pòdepè, lè sa m t ap soti vann pwodui avèk zanmi m lan, pase nou se chimis, nou konn fè savon, likid, chanpou, eksetera. M aprann lè sa e moun ou t ap koupe? Non, ou mal aprann se konsa. Paske nou t ap soti nan yon otèl kele randevou, nou t ap soti nan yon fèt, pandan ke n ap retounen. Li te un peu tard, anviron 9, 10 heures, nou pat ka jwenn moto, men nou te bwè. Nou te chita bò, bò on, on kote k make Surprise, nou te chita la, epi lapolis vin ap pase, yo vin parèt sou nou, yo poze nou kesyon, yo mande nou kot pyès nou. Malerezman, nou pat gen pyès sou nou, yo te arete nou. Lè ke yo fin arete nou, se pa tour yo t ap fè, yo vire, yo ale, yo tounen. Yo te gen 2 medam avè yo, depoze medam yo. Pandan ke yap retounen, yo wè yon boutik ki kase. Epi yo wè 3 moun ki sòti anndan l ki kouri, yo pa gentan jwenn moun yo. Epi, epi, wi. Yo, yo tou poze nou kesyon, kòman fè.
Fon ti bak mwen map poze w kesyon. Fon ti bak tou piti.
Bak ale.